Gwo bonjou bonswa mezanmi kòman nou ye byenvini sou kanal kraze tabou moun ki ap pale ansanm avèw la se Angeline jodia mwen pote yon resèt trè fasil pou moun ki ap soufri avèk tansyon wo soufri avèk dyabèt sa nou rele nan langaj popilè la suk remèd sa li trè fasil e enkredyan yo pa difisil pou twouve kisa nou pral itilize nou pral itilize Militon, gen kote yo rele l militon, gen kote yo rele l kòkonb e nou pral itilize sitwon. De pwodui sa yo gen efikasite pou desann tansyon moun. Paske militon rich an potasyòm, lè ou bwè l, li pwal netwaye eksè de sodyòm ou gen nan san w ki pwal ede tansyon an desann. Si w gon moun tansyon l toujou wo, malgre l ap pran konprime, tansyon l toujou wo, se fè remèd sa pou li. Avan nou kòmanse resèt la ou menm ki fenk tonbe sou kanal la si w ta renmen toujou jwenn video mwen yo map envite w enskri sou kanal la aktive ti klòch notifikasyon konsa chak remèd mwen lage wap jwenn ni ebyen an nou ale wap bezwen yon moso militon Epi yon moso sitron. Wap bezwen demi ver dlo. Mwen pral mezire sa se dlo pou mezire pou mete l. Mwen te gentan fann militon an pou video a pa tro long. Wap pran yon moso militon. Nou pral wè koman mwen pral fè li. Sa mwen pral se pou mwen koupe militon an. Nap koupe militon an. Si ou pa gen blendè, paske se blendè mwen pral blendè li avèk dlo. Si ou pa gen blendè, ou kapab graje militon an. Nou wè mwen pa retire anyen nan militon an. Mwen jis lavel Epi mwen fann li an 2 moso pou mwen kapab repati l pou mwen blende l. Mwen pa retire po, mwen pa retire kè jan yo di a, mwen mete ak tout. S on sèl bagay, bat pou w byen ijyenize l, byen netwaye militon an. Sa s on ti kote mak nwa mwen retire l. Epi kisa nou pwal fè nou pwal mete li nan blendè nou moun yo. Mwen pa kanpe paske sim kanpe mwen pral twò wo pase kamera nou pap ka wè mwen moun yo oh. Men nou byen ijyenize byen lave oh nou mete moso militon nou. Bon map tou koupe sitwon an prepare sitwon an kite sitwon an tou koupe la. Mwen kite moso sitron yo pare tou koupe. Paske m ap retire plan sa pou banm plis espas. Nou mete li nan blendè nou. Nou pran yon vè. Nou pral mete demi vè dlo trete. Gen kantite dlo a nou mete. E pi nou pral blende li. Mwen di sou pa gen blende ou kapab graje militon an. E pi ou pral bezwen pou pire. Lè sa li ou pap jwen nan pil ju. Men wap jwen kan men pou fè remèd la. Nou wè si yon remèd trè senp. Remèd sa wap bezwen fè chak jou. Nap blende remèd la. Kòm li pa gen anpil dlo li pral bezwen pou nap souke blende a detanzantan pou fasilite l pou l blende pi rapid. Mezanmi sak pi bon nan remèd sa kenenpòt moun kapab brè remèd la. Kit se fanm ansent, kit se fanm kap bay timoun tete, ka pa bwè remèd la paske li pa gen efè negatif dezagreyab. Se yon remèd ki pa agresiv nenpòt moun kap soufri avèk tansyon wo ka brèl. Toujou fè ti souke blendè a, si w pa twò abil pou souke blendè a, ou kapab fèmen blendè a detanzantan pase kiyè nan blendè a. Men mwen m pa gen pwoblèm pou m kenbe blendè a byen fèm, souke l pou m fasilite l pou l byen blende. Mezanmi remèd natirèl yo gen anpil enpòtans mezanmi e yo efikas yap ede nou bay yo valè mes amours. Nou kapab wè mwen tap souke blende a se paske kantite dlo a pa anpil fò wap souke li pou ede li blende pi byen jis pou pa met anpil dlo paske mwen pa met anpil dlo paske mwen bezwen pou ju a mwen jwenn nan poul se yon ju byen konsantre. Lè mwen fin blende l, mwen pwal pran yon paswa, yon kiyè, yon ti paswa, yon kiyè, pou nou kapab ekstrè ji a. Vide rès la. Byen baye dlo a, ou pral Wap pran ma ou mete yon kote. Ou mete ma yon kote epi wap pran demi moso sitron ou pire nan nan ver ju militon an. Epi remèd la deja pare, ou pa bezwen mete suk, pa mete anyen, sèlman melanje ju milito an ansanm avèk ju sitwon an. Nou wè nou mete demi tas dlo, men milito an rich an eau, se sak fè li baw yon vè, pa mete plis ke demi. Vèr dlo pou je a kapab byen konsantre. Li pou bagay ki gen move gou, w ap annik leve, ou bwè tas remèd sa chak maten avan menm ke ou manje. Men mezanmi konsèy ke m ap ban nou, si w se yon moun ki ap soufri avèk ipètansyon, sa vle di tansyon wo, w ap soufri avèk dyabèt, sa nou rele sik nan langaj popilè la, fòk ou siveye kisa w ap manje. Bay pwodui an bwate, pwodui rafine, bagay sa yo fòk ou evite yo. Epi soti nan sedantari sa vle di aprann fè egzèsis ak kò w, aprann fè ti mache paske lè w rete kote ou pa fè egzèsis li pa bon pou sikilasyon san w e sa kapab fè w ap pran remèd men pwoblèm tansyon an pa regle. Wi se vre m ba w remèd la men kontwole sa w ap manje epi aprann fè egzèsis. Nou pral goute remèd la. Pou ou wè se pa anyen bagay ki gen okenn move gou paske ou konn bwè konprime ki pi anmè men Militon an pa gen gou amè oh. Li gen yon ti gou asid men se pa yon bagay ki dezagreyab pou w pa ka bwè. E ou menm tou, ou pa bezwen fè tansyon pou brè remèd sa. Ou ka brèl an tèm de prevansyon kont dyabèt. Paske dyabèt jounen jodi a, gran moun kòm jèn moun soufri avèk maladi dyabèt akoz de pwodui endistriyalize n ap manje yo ki ne ki mete anpil dezòd nan òganis nou. Ou menm ki soufri tansyon, brè jus sa chak maten avan w manje. Epi w ap wè, aprè yon semèn, tansyon wo sa pa p ba w pwoblèm ankò. Ou menm k ap soufri avèk dyabèt, l ap kontwole sik nan san w. Pa neglije fè l. Se yon sèl moso w ap mete. Tank ou wè moso sa ki rete a. Wap metel nan yon bòl ki gen kouvèti epi ou gade li nan frijidè. Si w pa gen frijidè ou kapab gade l yon kote ki fre epi demen maten pou refè remèd la ankò mes amour map pwofite fè yon ti prevansyon lave san mwen retire sodyòm retire suk an eksè. Ebyen mes amour se ti resèt sa mwen te pote pou nou mwen di nou babay A la pwochèn! Si w gen timoun lakay ou ki renmen manje anpil bagay dous, ou ka pran yon 50 mililit nan ji sa ou bay timoun nan jis pou lave san timoun nan. Mezanmou, pa kenbe resèt la pou w sèl, pataje l avèk yon fanmi, yon zanmi, yon moun ou konnen k ap soufri avèk tansyon wo denpi lontan. Ebyen avèk jus sa moun sa pral di adye tansyon wo adye dyabèt babay a la pwochèn se te kraze tabou.